Lè yap konsidere Ayiti, yo konsidere Ayiti pou tout Ayisyen menm jan. Menm la, menm la Gladimir exkizem, pa bliye sa w tap di menm, menm la tou se paske nou pa konn tèt nou ki fè ke nou aksepte ke nou pòv. Se paske nou pa vrèman defini sa nou ye ki fè ke nou aksepte ke nou pòv. Pòv, gen 2 kalite de povrete, gen povrete mantal, Gen povrete materyèl. Povrete mantal lan, moun nan gen dwa rich, li gen plizyè bagay materyèl epi l pòv nan panse l. Povrete mantal lan vini avèk yon, menm sa nou t ap pale la a, yon absans de konesans de swa. Se paske nou pa konn tèt nou ki fè ke lòt moun lòt kote reyisi fè nou kwè ke nou pòv. Menm nan anviwònman kote ke nou ye an Ayiti, tèlman gen de richès, tèlman gen de richès, se bagay ekstraòdinè. Donk, nan sans sa a, se paske nou pa janm defini tèt nou, nou pa janm konsidere tèt nou, alò gran gran paran nou yo, kòm imen a san pou san, pou yonn konsidere lòt etan kimen, epi pou nou defini kijan ke n ap jere anviwònman ke nou pataje an. Epi de la pou nou evalye tout resous ke nou genyen nan sosyete nou an, epi pou nou fè pataj de resous sa yo. Paske nou tèlman gen resous, Vla, kòlèg Vladimir, nou gen ase de resous non sèlman pou chak Ayisyen ta viv byen, pou chak Ayisyen ta gen kay, pou ta gen tout mwayen nan men yo, epi pou n al ede lòt kote nan Karayib lan. Nou tèlman gen resous. Donk nan sans sa chak ayisyen, resous ki gen an Ayiti, ma vin avèk enfòmasyon sa yo pou nou nan yon lòt emisyon, chak ayisyen ka ka viv tankou tankou ti milyonè. Bon m pa menm bezwen mete ti an devan. Chak ayisyen, chak grenn ayisyen, enkli ayisyen k ap viv aleksteryò, ka viv tankou milyonè epi n ap ede lòt kote ankò pou richès ki genyen an Ayiti. Donk nou pa ka evalye richès yo paske nou pa defini defini tèt nou pou nou konnen kiyès nou ye, Epi de la pou nou kapab fè yon asesman de richès ke nou genyen yo e pataje richès yo. Nou kite yon lòt moun lòt kote ki pat menm konn kòman pou yo bwose dan yo ke se ke se nou menm nou menm kal aprann yo aprann yo bwose dan yo ki gen prèv pou sa nan istwa nou. Se yo menm ki vini kounya la kap montre nou kap di nou ke nou pa anyen pandan ke yap pase pa dèyè yap pran tout richès ke nou genyen sòti ansanm avèk yo epi lage ti zo nan mitan nou pou nou pou nou goumen. Donk, paske nou pa konn tèt nou, nou rete nan, nou aksepte rete nan kondisyon sa a. N ap vini, kòm emisyon an nou sanse chaje jodi an, nou gen pou n vini avèk dè pwopozisyon de solisyon pou n wè kòman ke nou te ka kòmanse jete dè pyè pou, menm si mwen menm nan ti peryòd mwen gen pou m viv la m pa ta wè revolisyon mantal sa a, men pou nou fè yon dezyèm revolisyon mantal pou n di sètase, nou pa ka kontinye viv nan kondisyon ke nou ye a.

Wi pa bliye ou tap swiv ou tap swiv prezantasyon sou istorisite drapo ble wouj lan donk e answit nou pwal pase nan dezyèm faz e avan menm nou pase nan dezyèm faz madam katuski pa bliye emisyon sa rann posib se gras a Vizyon 2050 Multi Service mezanmi nou paka sispann diw sa si ou pa vin sipòte nou ou pa vin ankadre nou Bèl emisyon sa wap tande jodi an li pap posib paske se mwayen sa pou nou peye emisyon an. Non sèlman wap jwenn bon sèvis lè w rive nan Vision 2050 Multi Service wap jwenn mwen kap ba w bèl souri wap jwenn lòt kap ba w bèl souri nou toujou gen kafe ayisyen nou fè efò nou vini avèk pen ayisyen On rar fwa petèt si ou vini ou ka pa jwenn men majorite dè fwa nou fè efò pou n fè sa pou ou paske nou konnen ou kite lakay ou vin pran sèvis ou gen dwa bezwen pase on ti bagay nan bouch ou sa son bagay granmè m te aprann mwen granmè m toujou gen on on plat manje an plis pou si gon moun ki vini si gon moun ki vini pou moun nan manje donk nou envite ou vini nan vizyon 2050 ou bezwen antre madanm pitit mari frè sè

Ou bezwen ekri yon lèt anfen kèlkeswa sèvis la rele di Miss Katie men kisa m bezwen m vle pou emisyon an kontinye m konnen wap fon alò ou menm avèk Gladimy nap fon bon travay m ta renmen pou travay lan kontinye donk rele nou nou yonn nan ide tou nou bezwen kreye yon fan club pou emisyon an donk ou menm ki bezwen fè pati de fan club lan relem nan 786 728 36 40 siw ka bay yon ti kontribisyon 10 dola 5 dola pa mwa 10 dola pa mwa kèlkeswa sa li a 20 dola pa mwa lap ede nou pou pèmèt ke nou ka kenbe emisyon an epi vin pran sèvis nan men nou jan nou diw lan nou lokalize nan 200 nòdwès 79 street nan Miami nou la poun ede ou pa bliye pa bliye Rele nou nan 786 728 36 40. Wi, tankou m toujou di nou, ou pa soti nenpòt kijan e pa prezante nenpòt ki fason nenpòt kote, donk rele Gladcourt, Gladcott, ou ke vou swaye, kèlkeswa kote w ye, donk nenpòt lè a, nenpòt kote an, donk l ap vin fè cheve a pou ou lakay ou. Byen, rele m nan 305 305 783 06 30. 305 783 06 30 E answit map prepare yon studio spesyal m pa bon manti m gen studio ke map fè e yon studio e ekran e nou pap gen miwa ladan l nou vini pou nou kapab elimine kesyon e e miwa anndan studio nap vini avèk a ekran yon studio a ekran e wap gen yon tablèt nan menw donk son fason wap gade Tout jan cheve ap fèt, tout kwen, ou konprann, e tout ti erè. Ou pa bezwen ke gen yon ti miwa nan men w, ou konprann sa m vle di w la non. W ap gade dè tèt, ou konprann sa m vle di w la non. Sa vle di w ap gen yon, w ap gen yon iPad nan men w, e w ap gade cheve a jan l ap fèt. M fè yon bagay pèsonèl e pou ke, e pwopòsyonèl a jan m gen vizyon, jan m vle devlope ide a. Donk, m ap fè w konnen trè byento. E lè map fè grand premyè. Li fè deja 4 heures 44 minutes depi Sud Florida ebyen se emisyon refleksyon nou pral nou pral pase otomatikman nan twazyèm twazyèm pati. E rapidman eskize m nap pran. Dezyèm pati a ki se yon refleksyon donk sou inyon ki te egziste antre milat yo. E twazyèm pati a ki se, o, ekskize m, ki se enfòmasyon sou de bil. Ekskize m, de bil donk ki pase nan chanm, nan de chanm yo Ozetazini donk ki bay imigran yo anpil pwoblèm Madam Katouski. M ap pase sou sa rapid Bladimir paske nou pa gen anpil tan, nou gen pou nou antre nan twazyèm pati an jan w te di an. Men kite m atire atansyon moun nan kominote an paske se sa nou la pou nou fè. Nou vle fè w konnen ke gen 2 bil ki pase deja nan House, nan chanm Sena epi nan chanm mpa konnen sou kal si w vle rele l chanm depite an kreyòl um 2 bill sa yo se House Bill 527 epi Senate Bill 168 um 2 lwa sa yo um pase an yo sot pase an avril nan la lwa sa yo trè danjre pou moun nwa sitou yo trè diskriminatwa pou moun nwa sitou paske lwa sa yo se lwa ki di ke alò si si gouvènè Florid lan ki se mesye Ron DeSantis ta pa ta vito lwa sa se yon lwa ki di ke polis lokal yo avèk state polis yo ka kanpe w pou kèlkeswa rezon ke yo kanpe w lan e yo ka tou pwofite mande w pou pou konfime ke w legal nan peyi an. E si w pa gen dokiman legal ou ansanm avèk ou, gen posiblite ke yo ka arete w e ba w yon dosye legal avan ileka ilegal yon dosye pa ilegal mwen t ap di non yon mete yon dosye sou ou avan menm ke Ou gen chans pou w prezante dokiman sa a. Paske si w pa genyen l avèk ou, fò w rele fanmi w, di m di vin pote l ba ou, distans pou fè sa, yo gen dwa gen tan mete yon dosye sou ou, ou gen dwa gen tan nan prizon. Donk sa a li pa bon ditou, m ap fè apèl a tout moun ki pozisyone tèt yo kòm lidè nan kominote ayisyèn nan pou n ta reyini ansanm e vini avèk pou nou òganize kominote nou an, Paske avan ke n al nan lòt kominote pou n chache pou n chache sipò, pou n eseye kontrekare oubyen prezante nou prezante yon plan pou n konn kòman nou pral adrese sa avèk gouvènè lan, pou n gen zòrèy gouvènè lan. Avan nou fè sa, fò n òganize nou nan kominote ayisyèn nan dabò, paske nou pou yon rezon ou pou yon lòt nou toujou divize. Donk,

Donk m swete li pran yon desizyon ki montre ke li merite prefiks non l ki se de. Li gen de santi. M swete l pa pran yon desizyon ki santi, ok, ki p ap bon pou nou, k ap trè diskriminatwa e k ap koz ke ap gen anpil lawsuit pou depatman polis yo paske se pa yon lwa ki konstitisyon. Kon, konstitisyonèl. Donk, se la n ap kanpe, m fè apèl lan, apèl lan lanse, si yon moun bezwen mwen, m prè pou nou, pou n chita 7 86 728 36 40 pou n wè kisa ke nou ka fè pou n ka jwenn zòrèy de santi pou l montre ke li pa santi. Wi li fè deja 4 è 49 minit donk emisyon ap pouswiv ap pouswiv e nou nou pral antre nan katryèm faz emisyon an donk pou jodi 14 me 2019 Yo ap swiv nou depi le sid de la Florid e byen se.

dasirans de vi donk ki egziste kòm nou konnen se yon ekspè madam Catus ki nan domèn e asirans ki la pou kapab eklere kominote an donk pote e limyè pou nou donk pou n kapab wè ki kote pou n mache paske nou bezwen gen yon sosyete yon kominote ki gen yon yon yon ekonomi ki plis ou mwen avanse. Definitivman Mesye Gladimy, nou pral pale de assurance vie yeah! Se sijè pa m nan. Rosa fè m kontan, Rosa fè m kontan e a chak fwa on wap asire vi m santi ke m kontan, m santi m ap kore paske vi m ap la pi lontan e pa sa? Monchè se pa mwen non k asire vi a, se gran konpayi asirans yo ki gen bilyon de dola

Alò nou fè blag a sa men ou konnen sensèman lè w konnen lè w konnen w gen asirans la ou kondwi pi byen Nòmalman, nòmalman. ou kondwi pi byen ou pa pè ou konnen si yon bagay rive w la madanm ou a pitit ou ap jwenn sa sa pou yo jwenn nan alò fò w asire ke ou gen yon bon asirans se la pwoblèm nan ye Efektivman, efektivman.
Ok, nan dènyè emisyon nou. Nou te pale de wòl yon asirans patikilyèman asirans vi. Jodi a nou pral pale w de tip dasirans vi ki genyen yo e diferans ki genyen antre yo. M pral eseye fè sa rapid. Pwodui ki rele asirans vi an ka parèt trè konplike lè w ap tande, espesyalman lè w ap tande sa k ap di nan radyo, lè w ap tande sa k ap di deyò. Men, Tout konplikasyon sa yo, nou ka eseye rezime yo oubyen nou ka eseye senplifye yo pou ou. Gen sèlman 2 tip dasirans. Men nan chak tip dasirans sa yo gen plizyè kategori ladan yo. 2 tip dasirans yo se Whole Life ou Term Life. Nan Whole Life lan. Gen plizyè kategori. Pa egzanp ou ka jwenn Traditional Whole Life lan, ou ka jwenn Universal Life, Variable Life, etc. Nan Term Life lan, gen plizyè kategori tou, pa egzanp ou ka jwenn Level Term, Decreasing Term, Annual Renewable Term, Return of Premium Term. Ok Am Humm E yonn nan bagay tou gen pwodwi Whole Life ki konpoze de tèm asirans ok sa a son lòt bagay ma vini avèk li pou nou aprè Am Ki karakteristik de tip dasirans sa yo genyen Whole Life Insurance konpoze de pwoteksyon e saving Pandan ke tèm asirans la konpoze de pwoteksyon sèlman pou yon peryòd de tan ki ka 10, 20, 30 tan etc. Mentnan, akoz Whole Life lan gen yon saving account ki atache avè l, li rann li pi difisil pou achte yon couverture ki ka reponn a bezwen fanmi w, Paske li 3 a 4 fwa pli chè. Tande sa m di byen wi. Akoz whole life lan gen yon saving account ki atache avè l, li vin rann li pi difisil pou achte yon couverture ki ka adekwat pou fanmi w, ki ka reponn a bezwen fanmi w, paske li koute, li ka koute 3 a 4 fwa pli chè. Pa egzanp. Ou gen yon jèn fami ki gen 30 tan, ki nan trantèn yo, avèk yon whole life, yo petèt ka pran yon 150 mil dola couverture. Tandi ke pou yon pri ki 3 fwa mwens, ki 3 fwa mwen chè, yo ka pran 400 mil dola couverture. Ou wè diferans lan? Lòt bagay ki gen nan whole life lan se ke wap peye plus cher wap peye plus cher pou pou 2 bagay yo diw ke ou gen yon saving ki atache avèk li premyèman li pran apeprè 2 zan e nan kèk konpayi petèt plus pou w kòmanse wè kòb nan saving lan dezyèmman Yo di w ou ka prete nan kòb sa, sa yo rele cash value an, se sa k fè anpil moun al dèyè li paske yo tande ke yo ka prete nan kòb sa. Kòb ou an kò w ap peye primyòm, w ap peye pa mwa pou li, yo di w w ap peye pa mwa pou sèvis lan, yo di w ou ka prete ladan l si w gen yon ijans. Ok, an nou di w gen yon ijans ou prete ladan l. Lè w mouri. Yo bay fanm ou kòb asirans lan mwens sa w te prete a mwens enterè ki te akimile sou sa w te prete a. Ok. Lòt bagay, kòb sa a ke ou panse k ap grandi pou ou an, lè w mouri, fanmi w jwenn, sèlman jwenn kòb asirans lan mwens dèt si w te prete sou li, Mwens enterè sou dèt lan si si ke ou ou te fè yon prè. Sa vle di, kòb yo di w ki t ap grandi pou ou akoz ou gen yon saving ki atache avèk asirans lan, ebyen kòb sa a ou pa fanmi w pap jwenn li lè w mouri. Fanmi w sèlman jwenn couverture lan. Tankou egzanp 150 mil dola m sot m sot bay lan pou yon whole life, si moun nan te prete w yon yon yon 10 mil dola ladan l, Fanmi an ap sèlman jwenn, si moun nan mouri, fanmi an ap sèlman jwenn 140, fanmi an ap sèlman jwenn, l ap, 150 mil dola mwens 10 mil dola ke w te prete an, mwens enterè. Mentnan, si w konpare sa avèk yon tèm asirans, tèm asirans lan li menm li pa gen seveng ki atache avè l. Ok? Tèm asirans lan se strikman pwoteksyon. Ok li pa atache avèk anyen ankò. Donk li pi fasil pou ou pran yon yon kouvèti ki ekstrèmman wo pou fanmi ou nan moman ki pi kritik yo, nan moman kote ke timoun yo pi piti, timoun yo piti, ou gen anpil dèt. Men aprè peryòd kritik yo, si ou te fè yon plan ou te fè yon planifikasyon finansye ki plizoumwen, ou gendwa pa menm bezwen asirans la. Si ou bezwen l, ou pap bezwen l nan menm kantite a. Tankou egzanp mwen te pran la, jèn moun trantan sa yo, olye de 150 mil dola asirans vi, yo ka gen yon plan ki nan 400 mil dola. Ok epi si ke moun nan toujou ta vle pou l genyen e pa si ke non nou toujou ankouraje moun yo pou yo fè yon plan yon yon yon plan paske se yonn ou de swa w mouri avan lè avan timoun yo grandi yo ka pran swen tèt yo oubyen ou viv pi lontan donk Si famiy sa li menm li pou li jwenn 400 mil yonn nan moun sa yo pran yon kouvèti pou 400 mil olye de 150 mil ki koute yo 3 fwa mwens ke si yo tap pran 150 mil lan, rès ki rete a yo envesti l nan yon mutual fund ki detache de asirans lan ki pa gen anyen pou wè avèk asirans lan, Moun sa a apre 30 an sa a, apre menm 30 an sa a, l ap genyen prèske 300 mil dola nan nan nan nan mutual fund nan. Donk, puiske w ap gen 300 mil prèske 300 mil dola nan mutual fund nan, ou p ap bezwen, ou p ap vrèman bezwen asirans sa a ankò. Atesta ke se minimòm sa a ke w te mete kòm pou envestisman w. Paske ou sanse nan laj w ap rive apre 30 an, ou pa prèske bezwen asirans. Si w bezwen l, ou bezwen yon minimòm, rès kòb ke w gen nan men ou, rès kòb k ap rete an, l ap rete pou famiy ou. Ok? Donk nan sans sa a, si nou t ap eseye, si n ap fè yon vrè konparezon, n ap wè ke. Ahh lòt bagay pou m souliye rapidman kòm lè a prèske rive sou nou, ahh si ke ou ou mouri nan egzanp ke m sot pran la, non sèlman wap fanmi w ap jwenn 400 mil dola kouvèti tèm asirans lan, epi fanmi w ap jwenn prèske 300 mil dola ki te envesti nan mutual fund lan. Donk si w si wap fè kalkil, on moun pa bezwen al lekòl vrèman pou fè kalkil sa a. Si wap fè kalkil wap wè 300 mil dola.